Salut tout moun anvanm se David Top byenvini strateji biznis yon platfòm ki moutre w kijan pou fè biznis online kreye pwòp biznis dijital ou jodi an nou pral pale w de 7 mantalite ki diferansye moun pòv yo avèk moun rich yo ann ale. Premye bagay, lè yon moun pòv avèk lè yon moun rich resevwa salè. Lè yon moun mantalite pòv resevwa salè, li kouri pran lajan sa a pou l achte de rad de mak, de tenis de mak, de rad li wè sou moun fameuse yo, de rad li wè sou des atis, sou des moun ke li pa menm rekonèt, li kouri al achte rad sa yo avèk teni sa yo li kòmanse moutre poul moutre ke l enpòtan nan kominote kote lap viv. Li reyini zanmi poul ale nan bar poul fè fèt, li gate lajan sa a, prèske m te ka di li gate 3 ka nan lajan sa a depi nan premye jou l fin touche a. Byen kontrè avèk moun ki gen mantalite rich lan, lè li fin touche lajan l li pran de 15 a 20 pousan pou li ekonomize pou li sere nan yon fon, swa li envesti oubyen li li ekonomize l pou yon pwojè alontèm ke l genyen. E moun ki gen mantalite rich la li renmen fokis sou de bagay ki enpòtan pou li. Premye bagay ki genyen kòm diferans ant moun mantalite pòv ak moun mantalite rich, Moun mantalite rich yo renmen peye tèt yo avan. Sa vle di li etire 15 pousan nan lajan l avan li kòmanse gate lajan sa a e kòmanse achte dè rad, kòmanse achte, gaspiye avèk zanmi. Dezyèm bagay, moun mantalite pòv la, nan demen oubyen nan menm semèn li fin touche a li santi ke lajan an gentan boule twòp. Nan menl li fin achte dè rad, dè tenis poul moutre dè moun ke li genyen oubyen poul moutre dè moun yon vi kel pa menm ka viv byen e li pran yon ti kal nan lajan sa, yon di pousan nan lajan sa oubyen yon ti grapday nan lajan sa li jwe aza avèk li. Li jwe swa bòlèt oubyen paryaj pam oubyen bètch oubyen nenpòt lòt stil de jwèt ke li ka tante chans li e aprèl fin jwe li kòmanse reve. yon bòn vi, li kòmanse reve vi plaj, li kòmanse reve pou l achte kay, achte machin e soti nan travay lan paske moun mantalite pòv lan toujou estime ke kote l ap travay lan se pi gwo pwoblèm ke l genyen. Byen kontrè avèk moun mantalite rich lan, olye li pèdi tan l nan jwe aza, olye li pèdi tan l nan gade foutbòl, nan panse ke se yon jwèt aza ki pral mete l deyò, Li kòmanse konsantre l avèk de bagay ki enpòtan. Li kòmanse pran kòm zanmi l swa Udemy oubyen edx, oubyen nenpòt lòt platfòm, YouTube ke w ap gade m la, oubyen nenpòt lòt platfòm ki ap, ki pèmèt ke li ka aprann nouvo skill, ki pèmèt ke li ka aprann lòt abilite pou li ka plis valorize pi devan, swa nan antrepriz kote l ap travay lan, oubyen pou li ka prete sèvis avèk dè moun nan fiti. E, moun ki gen mantalite rich renmen panse nan fiti, yo renmen planifye fiti yo, yo wè ke si y aprann edite yon videyo jodi an, si y aprann kòd konpitè jodi an, si y aprann kreye yon aplikasyon, si y aprann entèlijans atifisyèl, nan fiti yo estime ke y ap yon pwofesyonèl ki pi bon. Dezyèm bagay, moun ki gen mantalite rich yo. Pa kwè nan aza. Yo kwè nan travay, kwè nan planifikasyon. Twazyèm bagay, moun mantalite pòv yo, yo renmen fokis sou yon sèl bagay. Nan ki sans m ka eksplike w sa? Moun mantalite pòv la, lè li nan yon travay oubyen li nan yon antrepriz ke l ap travay, li estime ke yon jou apre yon nonb de tan li fè nan antrepriz lan, patwon biznis sa a oubyen chèf travay li pral ba li pwomosyon tou senpleman paske li se yon moun ki pa janm twò. Èske li se yon moun ki pa janm twò dezòd nan travay la oubyen li se yon moun ki dezòd e tou senpleman yo pral ba li pwomosyon pou tan li genyen? Li konfòtab avèk salè ke l ap touche an? Li estime ke salè ke l ap touche an se yon bon salè? Li viv avèk fanmi l de sa? Li pa janm chache lòt sous de revni? E moun mantalite pòv yo gen tandans toujou genyen yon sèl sous de revni? E lè sous sa a kanpe, li trè fasil pou moun sa a tonbe nan povrete ekstrèm. Byen kontrè avèk moun mantalite rich yo, yo renmen gen plizyè sous de revni. Ou sonje lè m te di nou ke moun ki gen mantalite rich la renmen fokis sou aprann de bagay k ap itil li nan demen? Se sur ke si li aprann de bagay k ap itil li nan demen, si l ap travay nan yon antrepriz jodi an, li gen de skill, li gen de bagay ke l ka fè pou l prete sèvis li avèk lòt moun, pou l gen plizyè lòt sous de revni. Oubyen li viv sou dividenn. Lè w envesti lajan w oubyen nan Bitcoin, benefis ki vini chak mwa a li rele dividenn. Oubyen moun sa a viv de dividenn sa li envesti paske li pa janm fin gate lajan l, li toujou ap aprann konsekitivman. Twazyèm diferans ki genyen ant moun ki gen mantalite rich la ak moun ki gen mantalite pòv la, Moun ki gen mantalite rich la gen plizyè sous de revni. Si jodi an w ap viv avèk yon sèl sous de revni, ou s on moun k ap travay pou vin pi pòv de jou an jou. Aprann yon bagay pou fokis sou li e kòmanse fè lajan. Katriyèm mantalite ki fè diferans ant moun pòv yo ak moun mantalite rich yo, moun mantalite pòv yo renmen valorize edikasyon bazik oubyen lekòl yo renmen ba li yon enpòtans ke l pa genyen. Moun mantalite pòv yo, gen anpil moun ki panse moun mantalite pòv la se yon moun ki pa t al lekòl, gen anpil moun ki gen diplòm nan men yo, ki genyen, ki fè gradyasyon, ki fè pòs gradyasyon, ki fè doktora men ki genyen mantalite pòv. Mantalite pòv lan pa tou senpleman de moun swa ki pa t gen edikasyon oubyen fòmasyon e ki nan lari an, non, gen anpil moun ki. fòme, ki gradye, ki kontinye ap etidye, ki gen mantalite pòv, yo pa ka kreye, yo pa ka mete sa yo aprann an aplikasyon. Moun mantalite pòv lan, li renmen konsantre l sou dè etid ki p ap itil li anyen. Li fin fè yon gradyasyon, li poko janm aplike sa l aprann nan gradyasyon an, li al fè yon pòs-gradyasyon. Li fin fè yon pòs-gradyasyon, Li al fè yon doktora, li al fè yon espesyalizasyon, atestan ke se espesyalizasyon ki pral fèl moun. San l pa konnen ke nan ideyoloji unlearning, chak fwa ou fin fè yon gradyasyon, ou pa mete w sou teren an pou w aplike de bagay ou t aprann, se sur ke ou vin ap reaprann lè w gen pou w aprann ankò. Byen kontrè avèk moun ki gen mantalite rich lan, moun sa a aprann konsekitivman. Moun sa a toujou ap aprann. Li toujou ap li, li toujou ap fè lekti, li toujou ap fokis sou de bagay ki enteresan pou li, sou de bagay k ap leve l nan fiti, non sèlman sou yon gradyasyon, sou yon pòs gradyasyon, Li toujou swiv de bagay ke li ka espesyalize l pou l kontinye fè lajan e kontinye viv, kontinye mete an aplikasyon. Yonn nan bagay ki trè enpòtan nou dwe konnen ke aprann de bagay san w pa mete an aplikasyon se tankou w pa t bezwen aprann. Katriyèm bagay ki enteresan ki diferansye yon moun mantalite pòv avèk yon moun mantalite rich se moun mantalite rich lan Toujou ap aprann. Senkyèm bagay ki egziste ant moun ki gen mantalite pòv la avèk moun ki gen mantalite rich la, moun ki gen mantalite pòv la renmen kreye pwoblèm, li kreye difikilte kote ki pa genyen, li renmen jije, li renmen kritike, li pa janm koupab, li toujou jete koupab sou lòt moun, byen kontrè avèk moun ki gen mantalite rich la, li renmen rezoud pwoblèm. Si jodi an ou idantifye w kòm yon moun ki renmen pran yon pwoblèm, ki renmen. Fokis sou yon bagay pou rezoud, ou son moun ki gen mantalite rich, ou dwe kenbe la ou dwe travay plis pou ka benefisye plis de yon mantalite rich. Moun ki gen mantalite pòv la, renmen reklame, yo renmen jije, yo renmen di se gouvènman, yo renmen gade tout sa ki pa bon nan anviwònman yo e yo anpliye l. Men moun ki gen mantalite rich la, renmen di ke, menm si gouvènman pa fè tèl bagay nan katye bò lakay mwen, sa m pral fè a, m pral. kontribye pou m fè yon bagay malgre tou. M pral kontribye avèk lòt moun ki kapab pou m rezoud yon pwoblèm. Yon lòt fwa ankò, moun ki gen mantalite rich la renmen rezoud pwoblèm, moun ki gen mantalite pòv la renmen kreye pwoblèm. Sizyèm bagay ki genyen ant moun mantalite pòv yo ak moun mantalite rich yo, moun mantalite pòv yo pa renmen li, moun mantalite rich yo renmen li. Yo renmen fè rechèch, yo renmen fè lekti, yo renmen. Fè rechèch sou yon bagay yo twouve ki enpòtan, yo renmen aprann, yo renmen kesyone dè choz, yo renmen pale, yo renmen dyaloge avèk lòt moun ki gen diferant panse avèk yo, moun mantalite pòv yo, yo renmen fokis sou sa yo konnen an, si yo pa konn yon bagay yo sa vle di li pa egziste. Moun mantalite pòv lan, li pa renmen fè rechèch, li pa renmen chache, nenpòt ti kesyon Google te ka reponn li, li fokis, li moutre w ke li pa egziste pou li, yon nan karakteristik ke moun ki gen mantalite rich la genyen ke moun ki mantalite pòv la pa genyen, moun ki gen mantalite rich yo renmen fè lekti. Setyèm e dènye aktivite ke m ka di nou ki diferansye moun mantalite rich yo ak moun mantalite pòv yo, moun mantalite pòv yo, yo pa gen prensip e yo pa kreye estrikti. Yo pa gen prensip, yo pa kreye estrikti, yo pa disipline, yo pa pwodiktif. Sa vle di kisa? Prensip se lè ke ou bay tèt ou yon prensip ou di map leve a 5 è di maten map fè tèl bagay e map konstwi yon orè mwen konn sa map fè demen si Dye vle mwen konn sam vle fè demen mwen konn kotem bezwen rive nan yon mwa mwen konn kotem anvi rive nan se mwa mwen konn kotem anvi rive nan senkan se sa tout sa yo tout ti detay sa yo ki vin pèmèt ke ou gen prensip moun mantalite rich yo renmen mete prensip nan

Yo gen prensip e yo pa pwokrastine. Mèsi paske w te gade videyo a, pa bliye non pam se Davidoff, si w poko abòne avèk chanèl lan, si wap gade videyo sa sou youtube, abòne avèk chanèl nou an, kòmante, pataje avèk lòt moun, se sur ke wap jwenn anpil bagay ki enterese w, pa bliye like Estrateji Biznis, pataje l avèk lòt moun pou w ka toujou gen kontni yo. Mèsi tout moun se te Davidoff.